Jan wap gade l la, nou fon jan nwè l. Nap desann pou n tounen pa ma, pou n tounen Magòs. Sa w wè a son wout li ye. Wè, sa w wè a la son wout. Tap pale de mòn la sè. Donk la li pi mal. Mè wi. Donk, sa wap gade la. Se wout pou w mennen w, bèlans pou mennen w. Ou wè sa w ap gade anba m lan la men ni? Anba la, nou wè li? Se yon wout wi. Wout bò isit gen etaj. Donk dèyè isit, pa dèyè se Seguen, Pak Lavizit, mennen w Kenskòf, tout sa. Pa lòt bò, wep, nou la, nou la. Pa lòt bò se Mònasè. M pa konn, m al eseye zoume la. Pa konn si nou wè. Tout sa la pa bay wout la. Mwen men sa k enterese m nan se fè nou wè. Nou wè sitiyasyon moun yo. Men wout la wè. Men wout la. E donk jan nan gade la. Se nan sitiyasyon sa moun ap vwayaje nan peyi. Wout sa menen nou jiska Replik Dominikèn. Se sa mwen mwen fle fè nou konprann. Se ke Ayiti. Gen seri de desizyon si n ap fè peyi n ta dwe pran. Ou pa ka gen yon wout ki kapab konekte w avèk La Repiblik Dominikèn ki se peyi vwazen w pou wout la eta sa. Donk sa son wout entènasyonal li, li pa ta sipoze eta sa. Donk jan n ap gade l la se konsa moun yo ap vwayaje chak jou la. Donk e...

Nou la, m ap gade sitiyasyon nou bò isi an la. E bon se pi gwo kado yo ka ban nou nan zòn sa se ban nou wout la. Ay. Nou kote nou sot la Marigo? An. Dabre lan mwe pou nou? Peredo, mache peredo, gwo mache depi m piti m nan de pale de mache sa. E sou jacmel wi. Nal gade koman men mòn lasè ye. Lasè pi mal net. Wi lasè pi mal. Nap goumen pou nou wè kijan. Nap goumen kijan pou nou wè kijan nou kapab fè yo fè wout bò isit pase nou bezwen wout la. Nou bezwen wout la mezanmi. Anben on lò. Ou gen tan pase la sè? M gen tan rive la sè m tounen. M gen pou m tounen m al Bèlans, m al nan Sapit pou m rive sou fwontyè a. Ok. Jodi a m pa ka fè tout paske fò m fè plizyè jou deyò. Ok. Dakò, s on plezi. Ok. Ooh mezanmi jèn ap rele ay konsa wi. Se nan sitiyasyon sa moun yo ye. Son peyi k vid tou wi. Ayiti a vid wi. Moun yo konsantre yon sèl ti kote nan santre vil yo. Donk e. Woy! Donk se konsa. Moun yo ap moute. Sa se kleren. Zanmi sa m te kwaze l. Sou wout lan deja se kleren. 6 galon. Pa 6 pa 5. 30 galon kleren. Pou l al jis bèlès. Se de kous moto tou. Se a 15 mil goud, 10 mil goud. Se pa blag non. Aayy! Men sitiyasyon Ayisyen ap viv an 2026. Kote ke anpil moun ki ap fòse fè wout la, machin, machin ap kraze nan men yo. Gen ong tou kap opere nan zòn nan. Fò n di ke se bon machin yo oblije genyen. Donk, apa de moun ki pran moto, gen moun tou ki peye seri de machin, sa nou rele zo eken an Ayiti yo, seri de lannkwazè. So pou sa se 15 mil goud pa pèsòn. Ou imajine w yon fami ki soti nan zòn sa ki gen yon antèman kote ke 10 moun ap vini a 15 mil goud gentan vin yon 150 mil goud. Donk si w ap frete yon zo, yon machin zoeken ki pran anviwon 14 pasaje, donk ou gentan wè. w ap bezwen plis ke 200 mil goud. Donk sa vle di sa n di 40 mil dola ayisyen li plis ke sa. Donk an bezwen 42 mil dola ay 210 mil goud. Donk se sitiyasyon sa yo moun yo ap viv. An tou ka, mwen panse ke bagay la pa dwe ret konsa non. Fòk sa chanje. Nou pwomèt nou yon gran. tounen sou tout sidès la, spesyalman sou tout kot sidès la. E a di soti Jakmèl, pase sou Kay Jakmèl, Marigo, epi travèse sou Bèlans, epi ale jiska Ansabi. Donk se sitiyasyon sa, moun yo twouve yo bò isit. Donk, nan ap avanse, nan ap pèmèt ou dekouvri plis. E videyo sa yo gen objektif yo. Se pou sone sonèt alam nan nan zòrèy otorite yo. Nou konnen ke Sidès la bezwen wout sa, donk n ap ede moun yo fè pledwari pou wout sa li kapab vin yon reyalite nan ane k ap vini yo. Fòk li nan bidjè peyi sa, fòk li nan bidjè de la Repiblik. Donk, wi, donk fòk pwojè wout sa li sipoze nan bidjè de la Repiblik nan ane k ap vini yo paske nou pa ka kontinye pran l konsa. Donk ret branche, n ap.